Nou ta bezwen yon machin. Ou kapab kontakte nou nan 978 627 39 77 Adrès la se 71 John Fitch Highway, Fitchburg, Massachusetts. Ou kapab kontakte nou si nou ta bezwen yon machin. Kèlkeswa kote ou ye, n ap voye l pou ou. Ou kapab Sendomeng. Nou kapab Sen Tamas Nouvo Zantiy Ayiti cheri nap voye l pou ou Nou debake Sen Mak A yon pri derizwa nap ede w mete l deyò nan dwàn nan So rele nou Tcheke nou Nou gen pri pou tout moun. Sa depan de bidjè w. N ap ede w. E si tout fwa w bezwen finanse yon machin si w ap viv Etazini, ou pa gen kòb, ou genyen 200 dola, 300 dola, depi kredi w, depi w gen kredi, n ap ede w jwenn yon bon machin pou w ka ale travay paske sou Florida, sou nan zòn cho. Li vrèman, solèy la vrèman di pou ap mache pou al pran bis e sou nan zòn ki kote k fè frèt yo e fredi a pa dous ladan li. So w ap bezwen yon ti machin pou e ale e travay olye pou ap pran bis w ap pèdi e bis yo pafwa w anreta. Rele nou, konsilte nou n ap ede w. Finance, n ap ede w finanse yon machin pou w ale travay. N ap salye w La Kenkayri ki se dezyèm sponsor nou ki kanpe nan do nou, nou kapab wè l dèyè do m nan la. Ou La Kenkayri, nou kapab kontakte l nan 6 27 44 60.

siman, fè, si wap bati yon kay rele rele Oda ki ka ede ap ede w e nou fè livrezon e rele yo e nou nan ki kresye e lè w rele ap wap jwenn enfòmasyon kòman yap fè pou yo ede w si yap pote l ba w as a delivery oubyen se yo kap vin pikòp li rele yap ede w lan Nimewo sa yo So.
Nan moman an, posede yon bèl machin, se sa tout moun ta swete. Pafwa li konn difisil pou jwenn yon konpani ki konn machin byen ki pou fè w reyalize rèv ou ki se posede yon bon machin. Nan moman an, posede yon bèl machin.
Sorry guys, mwen pran bagay yo monte sou mwen la san m pa wè. Yeah, um. Jodi a ak sa nou vin pale, nou vin montre w kòman pou w fè yon dyanostik nan yon machin. E si w gen skanè, si w se yon pwofesyonèl, e m panse w konn sa deja, e li enpòtan e si w, menm lè w pa ta pwofesyonèl, Ou kapab posede Ou kapab posede yon skanè ki kapab ede w verifye machin nan si gen yon check engine ki monte ou pa bezwen ou pa bezwen al ka yon pwofesyonèl pou al bay pou al depanse kòb men ou kapab itilize skanè pa w ou skane machin nan wè sa l genyen e lè w rive kay pwofesyonèl ou sèlman di men sa machin ou gen yo pa bezyen peye ou fè paske yap fè ou peye pou si pou yo fè dyanostik la ladan men si ou konn kòman pou fon dyanostik si ou gon aparèy ou kapab gentan tchekel pou kòw and then ou pa bezyen al peye kòb sa so gen yon seri de ti scanner ki vann bay ti bagay byen senp msye mte gen youn la si mte wè li. Si m te wè li te sou je la m tap montre nou se yon ti scanner byen piti ou kapab itilize ou pa bezwen yon gwo li rele fix sa ou ka itilize l ki pa vrèman pwofesyonèl men l ka ba w tout sa machin nan genyen avan wal bay e gade machin nan ou gentan konnen kisa bagay la ye.

Vwala m pa wè l, m te gen youn la m tap montre nou, s on ti scanner tou piti ou ka itilize olye ke w sèvi ak gwo a, gwo pwofesyonèl la se moun ki plis konnen ki ka sèvi ansanm avè l, malgre gen ladan yo ki fasil. men si w ap fè yon dyanostik ki avanse, l ap difisil ou menm pou w fè l si w pa yon pwofesyonèl, si w pa abitye fè li. So, m pral montre nou, m gen yon machin la, m gen yon Toyota Camry ane 2005 ke m te gen yon check engine. Li yon check engine ki monte sou li. So m te vle konnen kisa l genyen. So mwen t al fè dyanostik la ladan men m te tou pwofite pran yon videyo pou m te montre nou paske li enpòtan pou nou pou nou konnen kòman pou fè yon dyanostik lon machin menm lè ke nou pa yon pwofesyonèl men omwen nou konnen sa machin nan gen e si toutfwa nou ka ranje l tou gen bagay ki trè senp e ki ka ou ka ranje. Ann di. ou yon check engine a monte sou machin ou ou pa konn kisal ye e and then ou genyen yon scanner ou scanner l lè w gade kisal di w li di w se bouchon tank bouchon tank lan ke ke ou pat fèmen byen ke lè antre anndan epi li li li voye di sistèm nan gen yon Gen yon lè kap gon gaz kap sikile anndan machin nan gon sant gaz ki monte and then ou pat fèmenl byen epi son bagay ki trè senp wan nèg ale ou devisel ou fèmenl nòmalman lè wap fèmen bouchon gaz la bouchon tank lan lèw fin fè gaz fò tandel fè kèp kèp fò tandel omwen li klike fò tande li klike pou make sure kel fèmen sil pa klike pafwa la pral bon check engine light so son bagay ki trè senp ou ta wè yon nèg ale epi ou Ou bon mon bagay li so si non si w pa konnen sa w pral fè w pral oblije ale kay yon mekanisyen ale kay yon teknisyen ou pral depanse anpil kòb fò yo ap chaje w kòb pou yo dyanostike l pou ou and then yo pral di w men sa l genyen epi yo klè kòt la yo fini avè w yo fè kòb la la men si w te kapab fè l pou kò w li tap vrèman enpòtan so nou pral nou pral montre w e kòman pou fè dyanostik la lan. mache non m te de fè video a m pral pase video a m pa konn èske lap parèt byen si nap konprann li so men m pral montre a m pral monte a ansanm avè nou m pral monte nou nan pare figi m ankò pase m pral m pral pase video a m panse m panse nou pral wè li so la e nap salye kòmandan Danois. E n ap salye manmi Doulouz, n ap salye madanm mwen k ap gade m la. E n salye tout moun Makiz, tout moun ki konn sipòte nou. Tout moun, e m salye manmi nou nan Florida, e Bamaka ki toujou la ap sipòte nou. Nou gen anpil moun ki tou ap sipòte nou, ki tou dimanch pase nou pa t la. Men nou te fè yon live, anpil moun te wè ke nou t ap pwomote biznis nou. And then, Jodi a nou nou fè yon lòt videyo pou nou e montre w kòman pou dyanostike yon machin e nou prale dyanostike l e nou pral wè kisa k soti ki kòd mwen jwenn e ki pyès ki merite pou chanje nan machin nan e lè m fin chanje l n ap wè check engine nan prale so nou pral gade videyo a avè m. e pasyante video a nan pa parèt bèl men pasyante ansanm avèm mwen ret kwè map vin bon on lè ann al gade ansanm avèm video sa. Ok la Nou nan We Love Motors Nòmalman nou pa travay la men pandan m te pral gade check engine an m tou di poukisa m pa tou fè yon videyo pou m montre nou kòman pou nou fè yon dyanostik la nou kawè m nan yon Camry e 2005 yon Toyota Camry 2005 la gen yon machin nan gen yon check engine ki monte m pral gade kisa l ye la mwen ploge scanner an nan OBD2 a. Bobby di tou se la ou ploge scanner a and then sa se check engine nan so nou mete kle a sou on and then la nou pral la nou pral scanner machin nan e nap chache vin nan kidonk scanner ap li tout bagay pou kòl lap detekte vin machin nan and then lèl fin detekte vin machin nan lap baw egzakteman ki machin ki ploge a lè sa li kapab la se el señor nap gade se sa se vwala se ti eskanè m tap di nou la ti skanè sa li enpòtan pou genyen nan valiz ou menl konekte a telefòn ou li rele fiks ou ka achtel lè machin ou gen yon check engine ki monte sou li ou kapab eseye fèl pou kòw la wè lap skanè machin nan lap li konpitè machin nan. La nou ka wè se Toyota li ban nou li gentan wè kisa li ye sa se vin machin nan. Lapli e sistèm machin an rilin vin lap lap lap lapli li men kounya nou vrèman konnen se vin nan nòmalman nap di ok epi kounya bon nap dekòde ane 2005 se FE li ye sa ou ka wèl anba anba dash machin nan si ou byen konn ki machin li ye ou ka wèl anba pa dash la non anba woud la e si ou bezwen konnen ki sistèm.

etabli veyikil kominikasyon nan, etabli kominikasyon avèk de scanner a avèk sistèm konpitè machin nan. La nap fè dyagnostik la, nou pral scan machin nan kounya la. Se yon pwosesis ki long, li pran anviwon 3 a 4 minit pou li li tout machin nan. La nou ka wè engine machin nan gen yon pwoblèm, li gen yon kòd ki monte sou li. So li gen li gen 2 kòd sou li. So la lap li ABS sistèm nan, nou pral gade sil gen pwoblèm ak sil pa gen pwoblèm. So. Sa la pral di nou? Si w di ebyen sa pa gen pwoblèm, li pase, li pa gen anyen ladan, airbag la pa gen anyen, e cruise control, immobiliseur yo pa gen anyen, e. La nou ka wè l fin scanner, 100% fin scanner, li gen sèlman. yon problem nan engine nan so nou pral gade kisal ye so issue control the fuel injection so li gon problem nan fuel injection machine nan ki pa ale normal so bay trouble code nap nap fè yon trouble shoot pou nou konnen ki kòd ki monte sou li la nou ka wè kòd la kòd la se POO31 sa e 0031 kòd sa li asosye avèk oxygen sensor.

e sa depan de machin nan, sa depan de e konben konben silèn machin nan gen. Gen machin ki gen ki gen plis ke 4 men nòmalman e 90 pousan machin se 4 sensè yo gen, 4 oksijèn sensè yo gen men ka gen ka gen plis e konsa ka gen ka gen mwens tou men nòmalman se. 4 sensè ki ladan la kòm yo te gentan di nou ki kote sensè a ye nou pral devan machin nan m te gentan demonte sa deja paske mwen te gentan konnen m jis te vle fè video a pou m ka montre nou men m te gentan konnen egzakteman kote l ye e nou ka wè sensè a men sensè a li devan se premye sensè li paske si se back one e back one sensè one li di jan li te di nan scanner an so se premye a lòt yo pi ba pi ba jiska rive 2 so lapli ap tonbe m pat ka rete twòp m jis tap montre nou a m te gentan devise l deja lapli a tap tonbe m pat ka rete twòp mwen sa se shield ki te kouvri e Canali converter a ki devan l lan so m pral fè yon vire epi map tounen lan demen pou m vin pou m retire sa pou m mete 9 la paske m gentan gen 9 la deja e so mwen pral retire l pou m chanje li. La nou toujou lan Renault motors sa se machin nou gen pou vann bon n pa gen anpil. Yo ale, dezanzantan lè n vin avè yo pa kite yo, yo ale, se olò molòz la nou nan demen maten wè atè a sèch, so nou vin fè, nou vin fin mete, sa se telefòn ou kapab tèks si w bezwen, e nan demen maten nou vin mete. e sensor a paske tap fè anpil lapli so nou pral gade kòman pou nou lè nou fin mete sensor a e kòman pou nou clean check engine nan pou nou retirel sou machin nan nòmalman depi ou fin chanje pyès la ou kapab retirel telefòn nou se 978 289 38 75 sa se nimewo ou kapab tèks ou kapab voye whatsapp so nou prale clean. check engine nan kounya paske kem te gentan fin mete sensor a maten an mte mete new an maten an la nou pral se moun ki pa konnen sensor yo ban mwen pran youn mete la pou nou sa se sensor a sa se mennen sa se sensor a so now nou pral clean nou pral clean nou pral clean check engine nan kounya la nap trouble kout nan pral trouble shoot machine nan. Pou nou se menm kòd la k toujou k sou li paske nou pako clean li nou fin mete nèf la men nou pako nou chanje sensor a men nou pako metel so now e kle a sipoze on nan lap eseye start machine nan nou start li let's see nou start li uh uh uh uh. Ya la nou yo di engine off non ignition on and engine off so nap met nap de nap e mete kle a sou on nou etèn machin nan mete kle a sou on and then nap di yes pou nou clean kòd la yeah data will be delete are you sure you want to continue yes so nap delete kòd la. paske nou mete nèg la pa janm dilèt yon kòd si w pa ranplase pyès la l ap tounen E a ankò si tout fwa w pa ou konnen w pa ranje machin nan ou dilèt li l ap tounen ankò so now n ap read kòd la pou n wè si tout bagay ok yes li pase so tout bagay ok n ap start machin nan men ni. Check engine light ale pa gen ankò so se konsa pou chanje yon pyès nan machin ou e konsa w dyanostike l pou yep. So pa bliye yon check engine pafwa li difisil li cost money. pafwa li pa kòs man, li pa li pa li pa paka ou pa depanse anpil kòb men se konnen pou konnen. So lè nou yon check engine monte sou machin nou pa panike li kapab pa yon gwo pwoblèm, li kapab se yon senp pwoblèm, bagay k ap koute w yon 100 dola, 200 dola men konsa ka yon pwoblèm ki ka koute w 3, 4 mil dola. Se sa fè anpil moun lè yo wè check engine yo pè men fò n pa pè paske check engine pa vle di machin nan pral kraze la menm oubyen ou pral depanse anpil kòb.

Bmèk wan sensè wan se premye sensè a so li vann ti an pi chè paske se li ki devan motè a e apre sa lòt yo sa ki downstream yo sa se upstream ex downstream se yo ki vann less price ou kapab peye yo nan 80 100 120 110 men sa li menm li vann alò sa vann pi chè byen antandi mwen menm kote m achte yo mwen gen discount business to business mwen gen discount. e m byen kwè l te 500 konbyen dola men yo ban mwen pou 174 dola men m pa kwè vrèman pri a si n achte l sou amazon oubyen sou ebay li mwens li mwens e gen lòt kote si w achte l tou l ap mwens mwens an mwens ede nou pou chache kote k ap pi bon pou nou men se pa yon bagay ki vrèman chè jan m ap jan nou tande l la e yon oxygen sensor ta sipoze ranplase lè yon machin apre 600 mil mal machin nan kouri de 600 mil mal a an di anviwon 900 mil mal. Gen moun ki chanje jiska 100 mil mal. So de 60 mil mal a 900 mil mal ou sipoze chanje oxygen sensor sinon li pral lap mande w pou chanje l pou kòl. Se ou pou konnen depi lè machin nan rive se chanje l. Mwen menm kòm mwen menm se achte m achte machin pou revann nòmalman m ka yon machin ki pat ko chanje li bay pwoblèm men si se machin pèsonèlman m konn chak lè pou m chanje yon bagay nan machin nan pou l pa rive depase m oubyen pou l pa lage m nan wout, pou l pa mete m an reta kote m prale a. Jan m te di nou, gen machin ki pran 5 a 6 sensè men majorite machin pran jiska 4 oxygen sensè. Si n pa di oxygen sensè, n ka di O2 sensè. Nou ka di 02 sensè, m pa konnen. O2 sensè oubyen oxygen sensè. e konsa li la pou li kontwole machin nan lè e lè genyen lès fiyol lè gen an è a mwens è ki antre lan motè a pafwa check engine light konn monte pou oxygen sensor pafwa lè nou gen moflè nou ki kraze lè nap fè lè lap fè gwo bri nan lari a e sa ka rive. e check engine nan monte depi check engine nan monte pafwa oxygen nan sa konn tou ale tou men pafwa tou konn wè check engine nan monte e paske ou gen yon lè kap soti nan nan machin nan e nan moflè a check engine nan monte pou al repare e exhaust la. So nòmalman li enpòtan pou nou e siveye a sa paske li konn lè lè ou anpàn sensè sa yo oksijèn sensè sa yo e li konn fè machin nan mal mache tou ou konprann paske machin nan pa jwenn ase dè ase gaz pou li fonksyone paske se len k di lòt men sa pou fè ou konprann lèl jwenn twòp lè li pa voye gaz ase gaz machin nan vin ap mache mal se sa m di w e lèl jwenn lèl pa jwenn lèl pa jwenn ase dè. Pou n al voye plis gaz, machin nan ka mache byen, men, si w te konn boule yon galon gaz pou kouri dimal, kounye a w pral boule de ou twa galon gaz pou kouri dimal, paske li pa jwenn ase dè, li jwenn plis gaz, kounye a la, li koz ou vin boule plis gaz. 25 minit so m panse si nou gen yon kesyon nou ka toujou poze l e jan m di nou Orelor Models la nou nan 71 John Fitch Highway rele nou ale sou website nou si w pa wè yon machin ke w bezwen rele nou di nou men machin ou bezwen an n ap sèvi w ok so ou pa gen lajan ou vle finanse yon machin n ap ede w finanse nou mèt vin nan n ap ede w finanse la n ap ba w asirans. la nap fè tout bagay a volan ou lò moto zè se lam ye la ou konprann se lan biwo am ye la jodi a dimanch lèm mal lakay mwen m sot legliz m pase la vin fè sa lèm mal lakay mwen mal avèk pitit mwen so map kite nou la m salye ou dakè kay ou yon lòt fwa ankò ki kanpe rèd rèd kòmandan danwa solid solid epi m salye tout fanmi an e nap mande e e e. e pou nou kontakte Orelor Motors si tout fwa nou bezwen yon machin. Mèsi pou tout moun kap ankadre mwen, mèsi tout moun ki kanpe ansanm avèk mwen, mèsi pou tout moun ki sipòte m e Orelor Motors kanpe rèd rèd nan John Fitch Highway 71 John Fitch Highway, Fitchburg, Massachusetts. So, n ale, n ap tann nou lòt fwa, n ap tann de dimanch pou yon lòt soti. e m pa konn sa m ap pote pou nou men m pral reflechi pou m pote yon bagay pou nou pou dimanch ok ale babay.
Nan moman an, posede yon bèl machin, se sa tout moun ta soute. Pafwa li konn difisil pou jwenn yon konpayi ki konn machin byen ki pou fè w reyalize rèv ou ki se posede yon bon machin. Orelov Motors ki espesyalize nan vann machin nèf ak izaje. Si w bezwen yon bon e bèl machin, vwati kou kamyon, kontakte nou kèlkeswa kote w ye sou latè, n ap fè livrezon lakay ou. Nan Orelov Motors, nou konn machin e nou vann machin de kalite, tèlke, bmw, Mercedes, Toyota, Honda, elatriye. ye. Kontakte nou, nou vann bon bagay e yo pa chè. Nou chita nan Massachusetts 71 John Fitch Highway Fitchburg Infoline 978 289 38 75 Zafè vann machin nan moman an nou se mèt kesyon.